Hola hola mes amours, kama nou ye mwen espere ke nou anfòm. Jodi a son plezir pou Chantal tounen avèk nou nan yon nouvo video chéri m yo. Avan nale pi lwen nan videyo sa, nap pwofite moman sa pou nou di mèsi avèk chak grenn abone nou yo. Mèsi avèk ou menm ki toujou like, ki toujou kite yon kòmantè pou nou, ki toujou pataje videyo yo avèk yon de twa fanmi, yon de twa zanmi. Yon gran mèsi. E ou menm ki ap gade nou la pou la premyè fwa, oubyen ti ki syenple gade nou, ki pa janm abone ansanm avèk chèn la, nou envite ou fè sa kounya guys. Nou pwomèt ou ke ou pap regrèt. Pèse ti bouton wouj la, pèse ti klòch notifikasyon a chak fwa ke nou poste yon videyo. Pou yo tou kapab voyel ba ou cherim yo. Gad sa fè lontan ke mwen pa janm vini avèk yon ti resèt pou nou cherim yo. Gen moun ki toujou ap di bon ou pa poste video sou zafè cheve ankò. Gad m vreman pa gen tan se jou si m pa gen tan di tou se sa fè ke nou pa wè mwen poste video. Sou cheve, ou di men sou po, guys. Ok? En tan se jodi ya, guys, mwen nan kay la. E yè mwen tap lave cheve m. Ok? En tan se gon tire se ke mwen tap... Ehm... Ehm... Po je mwen tap ajoute nan cheve m, guys. En tan se, guys, yè mwen tap lave cheve m. E pi gen yon... Fèy sa ke mwen tap eseye nan cheve mwen ok guys Fèy sa li rele d'hibiscus ok Entonse nou kapab gen anpil moun ki kapab konnen li e konsa tou gen kapab ki gen anpil moun ki kapab pa konnen li guys ok Li gen yon gwo fèy wouj yon bouke wouj flè wouj nan tèt li Mwen te gen Ok mes amours, sa se fèy la mwen sot montre nou talè an. M ap pran yon kantite ladan, m ap pran apeprè de 20 fèy, ok? Ladan apre sa, Pou m lave li. Ok. M ap lave l apre sa lè m fin lave l pou mwen blende li cheri. Ok. Ya, se blende m pral blende l. M ap ajoute li nan blende a. Pou mwen kapab blende li cheri m yo. Jan nou wè la cherim yo, m ap blende li. En ton se ou kapab mette, mwen pran aprepe de 20 fèy. Mwen mette yon kantite dlo. Mwen pou m kapab jwenn yon chanpou ki pa twò epè, ki pa twò likid tou, ok? Mwen fè l nan sou bezwen yon chanpou ki pi di, ou kapab mete plis fèy epi epi mwens dlo. Ok, mwen mete yon kantite dlo epi yon kantite fèy. Mètènè m ap pase li cheri m yo, nou pap mete, nou pap fòse li avèk kyè, sèlman n ap kite li filtre lantman pou pa genyen. Ma pase ladan cheri m yo. Ya. Ya, sa se shampoo an. Nou kapab wè la li pa ni, li pa ni twò près epi li pa ni twò dlo. Ok cheri m yo. Se konsa mwen renmen li konsa. Si ou vle l plis près, ou kapab mete plis fè epi mwens dlo cheri m yo. Maintenant guys, nou prale aplike li nan cheve nou. Ok guys. Nou prale aplike li nan cheve nou. Si nou wè mwen gen yon sachet plastik sou mwen, se paske m pa vle yon chanpou an tombe sou mwen. Pochèn fou, e an premye fwa lè m te reyalize li te tombe sou mwen li fè kòm pike mwen. Mwen pa vle. li tonbe sou mwen. Gaz, tout sa ke nap ajoute nan cheve nou, nou sepoze mite, si cheve nou pa mouye, nou pa bali yon shampoo avan, nou sepoze mite li pou pou tretman kapab byen penetre nan cheve ou. Si cheve ou te sal anpil, cherim yo, ou kapab ou vle bali yon shampoo avan, ou kapab bali yon shampoo avan, apre sa ou pase sa, ou di mwen, si ou vle um, lave cheve ou avèk sa avan, apre sa ou bali yon ti shampoo tou lejèman, ou kapab san Pwoblèm bebe m yo. Ya nap nou jan ke nou wè la m fèl fè 3 pati, m fè devan fon pati epi rès dèyè ma fèl fè 2 pati pou m kapab ajoute epi ma map lave l fason ke nou wè mwen trase l la. Se 3 pati a tou map lave l cheri m yo. Ok. Map ajoute li nan cheve m cheri m apati um, depi nan rasin ata pwent. Ok cheri m. Apre sa pou mwen byen masaye, map byen byen masaye li cheri m yo pou li kapab byen rantre nan kwi cheve a. Ok? Depi nan rasin jan ki nou ma fè la ata pwent cheve

Yon bone plastik ou dimensyon yon sachè nan tèt mwen, m kapab dire yon 10 minit ansanm avèl, ok? Paske mwen renmen lè mwen mette yon bagay nan cheve mwen pou li pran yon ti chalè, pou m met sho ke bagay la rantre nan rasin tèt mwen. Sa depan de ou, si w vle w ka nan kave mette l epi tou ou rense l, mwen menm m ap kite li fon ti, yon ti tan nan tèt mwen ki se 5 a 10 minit, ok cheri m yo?